Hello mes cherie koman nou ye mwen espere ke nou anfom mwen menm kote pam mwen anfom map kenbe avek gras de Dieu jodia mwen vini avek yon lot video pou nou nan video jodia mwen pral reponn yon abone ok ki gen yon sitiyasyon ke lap travese nan relasyon li kote ke li genyen mennaj li ki genyen ki pa genyen yon tro gro Bwa ok men li menm li abitye ansanm avèk gwo bwa malerezman mennaj lan pa gen gwo bwa sa bal pwoblèm epi li relem li mandem konsèy epi mwen pwofite fè yon videyo pou ou menm petèt ki kapab nan yon sitiyasyon konsa mwen pote pou ou 5 verite sou sa ki gen rapò ansanm avèk bwa gason ok. Siw fenk tonbe sou chanèl sa nou pam se Martine Pierre Janvier, byenvini sou chanèl la ebyen sou chanèl sa nou pale de sèks, nou pale de relasyon ok ou menm ki gen pwoblèm ke wap konfwonte nan fwayew ebyen pa neglije vin pale ansanm avèk mwen e wap jwenn solisyon. An nou rantre tou swit nan videyo nou an ok Ebyen e ki pwoblèm abòne a, pwoblèm li se ke mennaj li gen yon bwa ki pa twò gwo men pandan se tan li menm li pa santi li twò alèz ansanm ak bwa mennaj li an. Mwen poze l kesyon eske mennaj lan li satisfè l lè ke yo ap fè bagay, ebyen li fè m konprann wi nèg lan satisfè l, pwoblèm li se ti bwa. Ok! Premye bagay ke ou bezwen konnen, ebyen gwosè bwa gason an se pa sa ki defini e kòman nèg lan pral fè w vini, kòman nèg lan ka ba w bon pwent, kòman nèg lan e fè bagay byen ansanm avèk ou. Gwosè bwa se pa sa ki konte. Moun nan gen dwa gen yon gwo bwa epi gwo bwa pa l la li pa itil li anyen, lè ke li ap fè bagay ansanm avèk ou, li tèlman pa konn kòman pou l fè bagay avèk ou, Ebyen li blese w. Epi ou kapab wè yon moun ki gen Yon ti bwa, ebyen nèg sa li konnen kijan poul fè bagay avèk ou, li tèlman fè bagay avèk ou byen li satisfè w. Se pou m montre w ke gwosè bwa gason an se pa sa ki konte, se konnen kisa w ap fè, se konn kijan w ap karese fi sa, Se konn ki kote wap touche fi sa pou kapab fè fi sa vini e se sa ki enteresan. Gwosè bwa, longè bwa se pa sa ki konte ok e wi ou kapab renmen gwo bwa wi ou kapab renmen ti bwa men ni gwo bwa ni mwayèn bwa ni ti bwa se pa sa ki konte ebyen se konn fè se konn kòman wap fè bagay ansanm avèk madanm ou e se konn Se kijan nèg la ap fè bagay avèk ou, ebyen se sa ki konte. Dezyèm bagay ou bezwen konnen nan sa ki gen awè ansanm avèk bwa yon gason, èske ou konnen yon gason ki genyen bwa li e ki vire agoch oubyen bwa l vire adwat, sa pa vle di ke gason an li gen yon pwoblèm nan bwal pou sa, gen moun ki panse lè ke garçon an li gen bwal ki krochi e m konn tande y ap bay moun jouman pou sa avèk oh avèk zozo krochi w la ok si moun nan t ap chwazi li pa t ap chwazi yon bwa ki krochi ok li pa t ap chaje yon zozo krochi jan moun yo di l lan Li tap chèche yon bagay ki dwat ok men e lè ke li vire swa a goch ou byen a dwat sa pa vle di ke moun nan li gen yon pwoblèm nan bwa li pou sa ok sa pa vle di ke li pa kapab fè bagay avèk ou byen pou sa si bwa li bay a goch poul pa kapab baw pwent Bon pwent ki bay a dwat ok. Li genyen yon fason li kapab fè sa, kote ke lap ka baw pwent a goch, pwent a dwat, lap ka fè bagay ansanm avèk ou byen, san ke li menm li pap genyen pyès pwoblèm, san ke ou menm tou ou pap genyen pyès pwoblèm. Twazyèm verite ou bezwen konnen sou bwa gason, Èske ou te konnen toutotan ke ou pran san ou antanke fi e lè ke w ap karese nèg ou pou nou fè lanmou w ap karese li, èske ou konnen toutan ou karese l byen, toutan ou souse l byen ebyen Se toutan tou bwa li ap vin pi di, toutan wap karese l wap eksite l ebyen bwa l ap vin pi di, lè bwa l vin pi di ebyen bwa sa li vin pi gonfle, li vin pi detire ok, aprann karese nèg ou lè ke wap fè bagay ansanm avèk mari w mennaj ou pou kapab pèmèt Si li te, li ta gen yon bwa ki mwayen pou li kapab satisfè w. Si li gen yon ti bwa ou pa karese l, ou kite se li k ap fè tout bagay, e li kapab vin yon ti jan dekouraje. Lè ke li dekouraje, ebyen sa pral fè ke li pa, li, bon, l ap fè yon bagay jis pou l fini. Ebyen li pap vrèman eksite bwal pap twò dur pase sa fòk ou aprann karese nèg ou pou fè bwa nèg ou vin pi dur pi djanm ok mwen pap pale de moun ki gen ti mikro moun ki gen mikro peni ok yon moun ki gen mikro peni sa son lòt bagay. Mwen ap pale yon moun ki gen sa medam yo rele ti bwa, mwayèn bwa epi gwo bwa ok e se de sa mwen ap pale. Moun nan gen dwa gen yon ti bwa epi lè ke bwa sa ou tèlman byen karese nèg ou epi ou fè nèg ou eksite epi bwa sa li vin tounen yon mwayèn bwa ebyen yon moun ki gen yon mwayèn bwa lè ke ou byen karese zozo l ebyen ou fè ke li vin genyen yon bwa ki gwo ok aprann karese nèg nou pou nou kapab fè li eksite pou bwa li kapab vin nan dimansyon ke ou menm ou vle la. E katriyèm bagay ou bezwen konnen sou bwa nèg ou eske ou konnen tou lè ke nan wap woule 2 boul grenn 2 boul yo, sa nou rele 2 boul, 2 de e testikil yo, 2 boul grenn sa yo, lò w ap woule l, sa pèmèt ke li eksite plis tou. W ap woule l oubyen w ap souse l, pa souse l, la w ap blese nèg la ok, gon fason ke ou kapab souse 2 boul grenn yo e pou w kapab eksite nèg ou pi plis. Èske w te konnen sa? Pandan ke wap swa wap woule l, pandan wap woule 2 boul grenn yo epi e bouch ou nan tete li, ebyen nèg sa sa kapab fè ke li eksit li tèlman gon eksitasyon ki rèd ebyen li pap tann ou pou l tann se ou menm ki pran bwa pou mete anndan ou ebyen lap gentan pran w li voltije w lòtbò pou l mete bwa paske li pap ka Li pap kapab, li pap kapab tèlman bagay sa bon, tèlman li dous. Aprann souse de boul grenn nèg nou, aprann souse tete nèg nou pou kapab fè. Si ke li gen yon ti bwa, pou bwa sa ka vini yon mwayèn lè li eksite. Lè ke li gen yon mwayèn bwa, li kapab vini yon gwo bwa lè ke li eksite. M pa bezwen di w si nèg sa ta gen yon gwo bwa, kòman bwa l ap ye Lè ke granmoun sa li move ok. Senkyèm bagay nou bezwen konnen mè cheri, si w te konnen bwa garson kapab kase, si w pat konnen ebyen mwen gen video sou chanèl lan ki kapab ki pale de sa ou kapab al gade l wap wè e wi bwa garson an li kapab kase gen de pozisyon garson an pran ebyen bwa li kapab kase. Ok bwa garçon an kapab kase fòk ou pa okipe yon fi ki ap diw ke ou pa konn fè lanmou ou pa sesi bwaw twò piti bwaw twò sela pou ki pou fèr ke ou pran yon seri de pozisyon ki kapab pèmèt bwaw deranje ok pozisyon e moun yo kap fè film yo pran ok fòk nou konnen se film yo ye se film Ebyen ou menm ou nan reyalite an e pa okipe pyès moun ki ap ba w presyon pou w pran jan de pozisyon sa yo ki kapab pèmèt ou gen yon domajman nan bwa ou ok fè sa ke ou kapab fè ok. An pasan fòk mwen di nou tou mè cheri e ou menm gason

kapab rive gen moun ki genyen plis enèji ke yon lòt, li dire 8, 9, 10, 20, depi w wè moun nan prale nan 20, 30, 40 minit, ebyen sa li pa rele fè bagay ankò, sa se yon lòt bagay sa rele. Depi gason an li fin fè fanm ni voye, li fin byen karese fanm ni, li kapab pèmèt fanm ni voye, ebyen li menm li kapab dire 5 minit, lè ke li ap fè bagay avèk ou, Sa pa vle di ke ou pa genyen andirans lè ke ou dire 5 minit, sa ka rive ou ta renmen dire plis tan lè ke wap fè bagay paske fè bagay tèlman dous ou ka ou ka anvi dire plis tan men lè ke ou dire 5 minit sa pa vle di ke ou pa genyen andirans. Pou sa. Ok mè cheri se tout ti video sa ke m te vle pataje ansanm avèk nou. Mwen espere ke nou te vrèman enjoy video a e ke nou te vrèman apresye l. Si n te enjoy li pa bliye kite Yon like pou mwen map vrèman kontan sa. Pa bliye pataje video a tou pou mwen avèk Yon fanmi w, Yon zanmi w. Map vrèman apresye sa tou. E pa bliye tou kite Yon ti kòmantè pou mwen. E si w ta renmen konnen plis de klas mwen yo, ou kapab klike nan link ou wè nan deskripsyon videyo a, nan premye link lan. Si w ta bezwen poze m yon kesyon pa neglije al fè sa sou Instagram mwen ki se Martine Pierre Janvier oubyen e w ap klike sou link WhatsApp lan pou al fè m kesyon an dirèkteman ok si l merite yon videyo mwen ap fè yon videyo ansanm avèk li.